E kanòt sa nou pral moute Nou pral nan il di gazon Se la w pran kanòt pou w ale

Apa de pèzibleman ke ap viv la pwiske yo pa genyen dlo potab nan zòn nan, pa gen yon dispansè pou si tout fwa yo ta gen yon difikilte okou de lanwi, yo oblije se Sen Marc, nan Chaloup oubyen nan Kannòt pou yo al avè moun nan an urjans. Epwi ou genyen anpil nan pechè yo ki plenyen anpil pou e motè ke yo pa genyen, tout sa yo se difikilte ke yo ap rankontre nan zòn nan. Men apa de sa. Pèzibleman, nan edisyon rankont sila a mwen vin fè nou dekouvri Du Gazon. E m ap voye yon gwo kout chapo pou, yon gwo kout remèsiman pou Alpha Transfert ki pèmèt ke edisyon sa a posib e egalman Kermann Saget e Papa Kermann ki rive rann edisyon jodi a posib. Mwen remèsye egalman direktè Washny Bien-Aimé, mwen remèsye tout lòt zanmi. ki kontinye sipòte travay sa a, ki pataje l, ki like. Ou menm ki pako fè l, m ap mande pou fè sa lè nou lage kontni yo. Pataje, like, se sèl mwayen ke w kapab kontinye e ba nou avi pa w de kouman ou konprann travay la e pou w kapab ankouraje nou pou nou kontinye fè travay asidi sa a. Non pa m se Clifford Charles aka DonFordMix, se toujou yon plezi pou m pèmèt ke ou fè dekouvèt atravè emisyon sa a ki se Rankont. Mèsi tout moun. Mwen se Robert Saget.
Kijan n ap viv menm nan lokalite Digazon?
Digazon se yon peyi nou leve nou jwenn. Mwen m se timoun Senmak. Ou konprann? Mwen se timoun Senmak. M fèt nan Renisaj Saget. anfas kounya la m vini akoz de yon gran frèm ki te bò isit la yo te rele Fritz kounya vin nan lapèch epi m vin rankontre li m vin rankontre li vle vakans yon bagay konsa se paske semèn sa la ou pa wè moun non la pase yon granson ki pati la fòl pati avk nenpòt 50 moun pral peche jèn gason nap viv. M wè yon senn nan mitan an lè map vini an nan mitan an. Sa se ti bagay piti yo peche ki vle di nou menm mwen menm. M sot anmatè pou rive m leve m al lekòl men m pa rive lekòl akoz de gran frè m nan ki vin bò isit avèk mwen epi n ap fè jesyon m vin yon notab bò isit la men piske n ap fè lapèch m vin yon nonm paske m gen 11 pitit. Ok.
Mwen gen 11 pitit se klèman m ki premye men tout pitit mwen fini lekòl tout pitit mwen fini lekòl se la nou travay nou fè l se yon peyi nou viv san difilgilte nou gade nou fè lapèch nou gade kabrit nou fè elvaj kabrit nou fè nou gen sèn nou gen nou gen basen sèl nou gen plizyè zane la. Kontrèman a sa anpil moun ta ka panse e. Du Gazon, Île du Gazon, li se li se dènye pwent senkyèm? Li dènye pwent senkyèm.
Kontrèman a sa anpil moun ap di se Lagranj. Se Lagranj. Non Lagranj pa dènye pwent. Se Du Gazon ki dènye pwent. Paske se sou menm senkyèm seksyon an. Lè moun vin fè eleksyon, se la yo vin fè kanpay. Nan senkyèm seksyon. Sou lòt bò Grand Saline se premye seksyon. Men Gonaives separe nou. Paske nou menm bò isit la nou viv. Si bon kote k janm gen chèf. Ok. Men yon kote pase nenpòt 3 400 moun ap viv ladan l, nou pa konn nan diskisyon. Depi nan zansèt granmoun nou vin jwenn yo, rive sou mwen menm. Donk, sa vle di jan w eksplike nou an, se yon lokalite kote tout moun yo viv pèzibleman, san difikilte. Tout moun viv san difikilte.
Menm lè w wè 2 jèn gason ta gen yon ti diskisyon, lòt lan wè yo nan chodyè manje ansanm, n ap manje. Mwen nan dire, yo te di nou gen yon perèz. Yo te di te gen yon gè Lasalin ansanm avèk Lòt bò a la sou pwent. Menm senkyèm nan? Grand Salin. Grand Salin.
Ok.
Nan afè zam kounye a la. Pou afè zangi. Nan afè zangi. Kounye a ba a la vin dejenere. Menm nèg bò isit yo ki te konn trave, al travèse al fè kòb, yo vin tout jounen nèg a zam, Lasalin. Lasalin. Menm mwen menm, menm karyè sen mwen, m prèske pa ale paske mwen menm m pa prale lòt bò a. Ok. Se de nèg site solèy ki vin. Men, men apre de sa nou viv pèzibleman. Pèzib, bò isit la pèzib. Èske Digazon pa gen yon. Dispansè si tout moun fwa yon moun ta gen yon difikilte se bokozel pou yo kouri avèl oubyen senmak? Non senmak senmak nou senkyèm men nou viv se senmak pase nou gen chaloup depi. Mwen se jojo.
Jojo sa wap fè a la kijan yo rele sa? Bon ranmande.
Ranmande sa se li menm ki senn nan?
Non sa se filè.
Sa se filè.
Kisa yo fè avèk sa? Bon, sa nou tann li nan lanmè jis 3 fwa pou nou ka kenbe pwason la avè li. Ok. Donk filè sa a se pwason sèlman yo kenbe avè l? Wi, pwason.
Ok.
Chak kilè nou lage l menm pou nou kenbe? Bon, tou le, tou le, tou le moman. Ok. Tou le moman.
Se kijan menm nou viv nan Digazon? Bon, mwen menm se Digazon natif natal. Ok. Se la papa m leve.
mwen menm se la m fèt. M demere kounye a travay sa se travay disponib.
Depi w kapab fè li, ou kapab defann kòb manje w. Men lè filè a kapab nan lanmè, ou kapab defann ou jan w ka vle. Lè nou peche konsa, tankou pa egzanp avèk yon filè konsa w lage l, se ki kote nou al vann pwason yo? Bon, tranzaksyon an se Sen Mak li fèt. Ok. Lè nou vin avèk li isi, nou gen machann nou, ou konprann sa m di w la? Ki resevwa li, epi l al Sen Mak ansanm avè l. Eske ensekirite a li pa gen enpak sou sou mode daktivite lapèch nou? Sou nou menm? Non.
Ok.
Non. Mèsi.

Mwen konstwi plizyè, mwen fè gen mwen fè gen mwen konstwi gen mwen fè epi gen mwen fè parenm yo tou ou konprann, se konsa mwen bò isi mwen paske mwen se sa mwen fè se la marin mwen fè se la pèch mwen fè bò isi se filè mwen pèch se lin, se nas ou konprann se sa mwen fè bò isi Konbyen tan sa ka pran pou fè yon yon yon kanòt egzanp? Yon kanòt egzanp, se selon kanòt la li ka pran yon mwa li ka pran 2 mwa tou ou konprann li ka pran 3, 4 mwa tou selon kanòt la. Ok. Yon gwo sèl, konprann?
Ok. Konprann? Tout lè ke plant la pi piti, li pran plis, li pran mwens tan. Tout lè ke li pi gwo, li pran plis tan. Ki difikilte w rankontre nan di gazon? Bon, difikilte m rankontre a pati dlo, m gen pwoblèm difikilte avèk bwa, m pa ka jwenn. Dè pafwa lè pou m al chèche bwa, m gon mizè pou m pase, m bagen kannòt. M gen kannòt men m pa gen motè pou m ta pote bwa, pou m ta fè transpò a. Konprann? Se sa ki ban m enfeksyon bwa yo. Si se pa sa m te ka fè tout travay yo nòmal. Ok. Konprann? Apre sa m ta bezwen lòt, elektrik, m ta bezwen dèlko epi m ta travay pi vit. Pi rapid, pase zòn nan, sèlman sa mank fini kòm pechè pi kòm nan bòs zòn nan pa gen bòs ankò. Mèsi.
Mèsi.
Ewòl. Ewòl, sak sou tèt ou a la, m tande yap bouyi. Vrrr. E krab sirik. Krab sirik. Se ki kote ou soti ou vin pèche krab sa? Pòtoprens. Pòtoprens. Antanke jèn gason, gen anpil jèn ki lage kò yo nan move zèfè. Poukisa ou menm ou chwazi pran wout sa a? Ki mesaj w ap voye bay jèn sa yo, jèn gason ki lage nan move zèfè? Bon, sa m te ka di nan sa? Oubyen tou mwen mwen m manman malèrèz, papa m malèrèz se mwen k ap bat dlo pou m fè bè? Ok. Ou wè sa m di w la?
Si m te vle nan lage kò m nan, e pa m pa t ap soti sou Pòtoprens pou m vin bò isi a. Ok. E, e, e, ki jan w peche krab la menm? Fò w ti eksplike nou. Lè w peche krab la, ou peche l e avè ti bwa. ok.
Ti bra a vle di gon ti fil ladan tankou met on vyann nan kòm on sòt de plon ou metel ladan ou met vyann nan ladan aprè ou marel kab la vin ladan lèl ladan ou konnen li detire fil la konsa aprè ou pase pranl. Lèw fin peche konsa se ki kote wal vann krab sa? Pòtoprens. Pòtoprens. Mwen se Robenson.
Robenson. Wi.
Sak sou tèt ou a la, sal ye? Si.
Ok. Ou se nèg zòn nan? Non, m pa nèg zòn nan non, Pòtoprens m soti. Donk, ki difikilte ke w rankontre nan sektè sa a kounye a? Ki se nan. Bon, nou rankontre anpil bagay. Bandi ap ban n presyon, lòt nèg ankò ap pran, ap mande n kat elektoral nou. Si n pa gen kat elektoral, yo di yo y ap pran nou pou yo ka, pou yo, yo gendwa bat nou. Oswa tou yo gen dwa menm tiye n tou. Ok.
Lè w fin peche krab sirik sa yo konsa, se ki kote w al vann yo? Bon, Pòtoprens nan la vè yo. Nan mache Kwabosal. Ok.
Konbyen kòb, pa egzanp, yon douzèn krab sirik ka vann? Bon, selon depa pa douzèn nou vann li. Ok. Nou gen dwa vann yon Yon tremay tankou nan vòt 200 dola tou, 100 dola tou, selon jan l ye a. Antan ke jèn gason, ki mesaj w ap voye bay lòt jèn gason ki pa kwè nan travay yo? Bon, mesaj m te ka voye ba yo, paske gen anpil jèn, e pa travay yo pa ta, yo pa ta, yo pa ta renmen travay non, men yo pè, yo pè redi. Yo pè redi, kounye a la, tankou la mwen menm la, k ap fè sa la tou. Mwen te jèn toujou, m poko vin vye, men paske m pa vle fè de seri de vye zak. Malonèt ki koz m fèl. Men gen de se de lòt jèn ki pa renmen fèl, ki pa tap fèl, paske yo plis kwè lan zam yo. Menm sa m ta swete pou jenès yo, la men yo di yo pran travay, menm lè yo pa genyen, avèk 5 goud yo ka fè, yo ka kreye ak tèt yo. Mèsi.

Pandan sou kot nou konn ale nan zangi. Ok. Nan fè aktivite, apre aktivite a m travèse bò isi, apre travèse bò isi m vin de timoun senmak. Ok.
Men pwason sa yo eske se ou menm ki peche oubyen ou achte pou revann? Achte m achte nan sen nan mapè a. Lè w achte konsa se ki kote w al vann? Senmak.
Senmak.
Timoun ou yo yo rete Digazon? Non yo senmak la yo lekol. Ok
donk se la ou fè aktivite ou pou kap sibveni bezwen a bezwen pitit ou se pi gwo ki pi gwo difikilte ke w rankontre nan Dugason? M pa rankontre presyon donk se yon lokalite ke nou viv pèzibleman nou viv la paske e lè w fè aktivite w e lè w fè tout afè w nèt. Si w bezwen reyalize yon bagay tou ou ka reyalize l, ou pa ka jwenn li tou ou fè ti aktivite ou ede pitit ou, ede tèt ou, ede fanmi w. Augusta Telimon, Colimon, m wè ou ap vann nan zòn Ti Gazon, se ou vann tout atik la nèt, tout kalite bagay.
Pa egzanp, èske li se yon bagay ki rive fasil pou ou transpòte machandiz sa yo mwen la yo? Li pa fasil non. Sa kè l pa fasil, ou al achte l Senmak. pou peye motè pou vin ansanm avè m. Lè w di motè, motè kòman?
Tankou kan nan tout e vini a. Ok.
Ou peye li pou ka, pou l ka pote machandiz yo pou ou. Mwen e chaloup, mari m li pa ka pote yo. E jodi a m vin ansanm avè l, nou vin nan chaloup la, chaloup la pa t ka pote machandiz yo, se depi samdi m te achte, m voye vin. Pa egzanp, yon, yon pwodui ki vann egzanp 100 goud Senmak, li oblije vann e. 2 fwa la valè? Non, ou vann li 25 isit. Ou vann li 25?
Ok. Ok. Men apa de sa, se ki difikilte kou ankote? Eske ou estime ke pouvwa dacha moun yo elve? Eske ou santi lè moun yo vin achte, yo achte san difikilte? Ki plen ou jwenn? Ou jwenn plen paske lè y ap pale, yo di w konsa, e ou k vann bagay la chè, ni yo menm yo pa konnen ou achte chè pou w vann chè. E tout tan yap pale la. Men si yon bagay vann 100 goud se mak ou peye metel abò ou peye vin lavel ou peye bourèt potel bodmè a fòk a vann li poul gen yon chay salye sou li pou ka Pou ka fè kòb, ou depanse yo, men yo menm yo pa panse sa, yo konnen se ou menm ki vann li chè a menm.
A pa de sa, se ki difikilte ke nou rankontre nan Dugazon, nou menm kap viv nan lokalite sa?
Nou pa kontre anyen, mwen se peyi m, e la m fèt. Peyi manman m a papa m, e la m fèt. Non m pa gen timoun la.
Kèman e isit m fè l.
Isit m fè kèman. E li menm sèlman tou m fè isit, depi m fin fè l, M fè kay Senmak, m abite, m gade tout pitit mwen Senmak. M te fè menm yon ventan m pa t vini. Se manje kuit m te konn fè. Kounye a doktè pa vle m pran chalè dife a. E mwen m twò jèn pou m chita sou kont pitit, pou m chita sou kont mari. E m renmen kòb.

Mwen menm se Raphaël Fleurimond. Raphaël Fleurimond, kòman w ap viv menm nan Digazon? Bon, nan Digazon m ap viv, m pa gen anyen nan men m paske m pa moun zòn nan. Ok. Epi se apèn m kòmanse ap travay nan zòn nan avèk moun m ap travay. M poko fin konprann travay yo. Men pwoblèm zòn nan menm menm menm m wè, afè dlo li pa gen sa. Dlo potab?
Wi, pa gen dlo pou moun sèvi. Paske depi yon peyi pa gen dlo. Lan ve direktè wi se pi wala. Depi yon peyi pa gen dlo mwen son peyi pòv li. Ok.
Ase afè apre sa pwofesyon zòn nan moun yo se la pèch yo la pèch. La pèch menm lanmè pa gen anyen ladann. Ou konn ale pafwa ou vini menm lajan manje ou pa ka fè. E mwen m soti kote m soti ayipo afè pa bon m panse si n te vini yon lòt kote m soti nan zòn okap ayisyen nan nòdwès men konnya m rive la bon mwen anvi ale atyèlman la m pa gen nan menm pou m ale. Men èske apa de sa ou viv apa de sa ou pa rankontre pyès difikilte nan dugazon? Bon m pa rankontre difikilte sèlman se pwoblèm lamanjay afè dlo potab li pa gen sa. Lavi chè. Ou gen 100, 500 goud nan men w li pa ka ba w manje. Bagay yo chè nan Dugas an. Wi, yo chè anpil.
Lavi chè la a. Yo chè.
Mèsi. Pou moun ki petèt pa t konnen, se sa yo rele zangi a ke moun yo peche, yo al vann, ke moun yo vin achte nan men yo, yo peze yo vann. Sa nap gade nan bokit la la se li menm ki rele zangi a. Zanmi an al chèche yon paswa pou l ka mete l yon paswa pou nou ka wè l pi byen. Se sak rele zangi a. Ok. Tankou sa la, konbyen konbyen kob yo ka achte yon liv zangi? Nan yo vann li pa gram. Pa gram? Ok, donk yo yo peze li? Kon konbyen pa egzanp yon gram ka vann? Gram nan vann 45 dola. 45 dola. Ou menm ka achte li a li vann li 53 dola. Menm remake yo piti anpil. Wi. Yo tou piti konsa yo achte yo? Wi. Ki kote nou peche yo? Bò lanmè a. Bò lanmè a? Wi. E pa nan rivyè sèlman yo jwenn yo? Yo jwenn li nan rivyè, yo jwenn li nan lanmè. Chak kilè nou al peche zangye a? Chak swa.
Nan kilè konsa? Ou ka fèt la depi nan sizè daprè midi pou sizè di maten.
Ok. Foto bel hein Ou se kiyes? Mwen pa m Estera. Esther. Estera.
Estera. E pa, e pa Nissan Xterra non? Nissan BM Estera. Ah ok.
Ki jan w ap viv menm nan lokalite du Gazon? Mwen chè,
mwen se lè zon pa zon m fè yon pitit du Gazon. Ok.

Senmak?
Wi. Ki jan trajè a ye lè pou yo sot isit la pou yo ale Digazon? Non, yo lekòl Senmak, pou yo rete Senmak. Ok.
Donk apre sa, ou menm, ou pa, ou pa rankontre kenn difikilte nan zòn nan, ou viv pèzibleman? Pa gen difikilte.
Difikilte m ta ka gen, difikilte kòb, paske mwayen. Apre sa, difikilte. Ki sa w fè kòm aktivite ou menm? Mwen konn fè komès. Tankou ki komès? Tankou komès likidasyon. Likidasyon ki sa? Mwen plis fè.
Tankou, m pa ka fin site non tout komès yo ba ou. Ok. Lè m se ma, mwen plis vann kresyon dèfwa m konn vann krab. Ok, krab sirik. Sa m kenbe.
Bon krab sirik la. Enhen. Enhen. Men ou menm ou pa vann pwason?
M pa konn vann pwason. Ba e lontan. Ok.
Men krab sirik sa yo, èske se achte pou revann oubyen se ou menm menm ki peche yo? Achte e revann.
Ok konbyen kob konsa ou ka achte yon panye krab sirik? Sa pral depan de panye a, gen panye krab ki ka vann 1000 dola, gen panye krab ou ka peye 700, 800, 500. Kòm jèn fanm ki deside bouske lavi, ki mesaj wap voye bay lòt jèn fanm ki chita k pa vle fè anyen yo?
Kòm mesaj mwen ta pote. Si fanm nan konn li fanm li ye. Jou samdi e jou fanm leve bese. Fanm kòm gason. M tap swete yo pou yo fè menm jan avèm. Pou yo travay?
Wi. Ok, mèsi. Se tou.